Bonjou bonswa guys kòman nou ye kòman nou ye jodi am pote yon ti video pou nou men cheri se kòman ou kapab rekase dra ansanm avèk fouwo ke m panse ke li te vreman enpòtan paske mwen menm te fè eksperyans sa deja ok m panse ke map gentan bap map di nou poukisa k fè mwen pote video sa pou nou e poukisa k fè ou sipoze aprann rekase fouro avèk dra paske nou konnen bagay sa yo sitou kòmsi fouro se yon bagay kòmsi ki trè trè trè trè difisil kòmsi lè ke wap rekase li li fè ou pran anpil anpil anpil tan ok mè cheri kisa ke map fè se m te m panse ke m te fin la m te fin lave epi m te tou ap rekase dra m te di ah banm fon ti video konsa non m panse ki tap enpòtan ok mè cheri so lè map rekase fouro a kisa ke mwen fè 2 pwent sa yo mwen mete kòm si mwen fwe menm pa nan dwat lan pou li parèt pa nan vè epi mwen pran 2 pwent sa yo pou mwen pral kole yo ansanm ki fas si pou ekase fouwo mwen pran yn mwen kole tou lè 2 ansanm nan pran kòman li vini map fè sa pou lòt 2 pwent yo tou Ok mes cherie rete gade video a apre sa mwen pran tou lè 2 pwent sa yo mwen fin bagay la mwen retounen rekole yo ansanm ankò ok jan kem di la pa bliye pou like pa bliye pou kòmante video sa li vrèman vrèman vrèman enpòtan map di nou pou ki sa fè mwen di nou sa nan fen video a ok so lè ke mwen fin fè sa nou wè men kòman fro a li vin sòti konsa kounya mes cherie mwen pral pran tan mwen pou mwen ranje. Video sa fèt nenpòt li gen nenpòt 15 jou depi ke mwen fèl ok so m pran tan mwen pou mwen ranje nou konn sa fouwo son bagay ki anmèdan anpil sitou kòmsi lè fouwo a gen anpil anpil anpil elastik ladan li mwen menm jan kem di nou an mes chéri mwen toujou pran san mwen pou mwen rekase tout afè mwen toujou an òd ok mes chéri kounya lè mwen fin ranje li mwen make sure ke mwen fè pwent sa vin parèt tankou m ta diw li anvi kare Ou m di pou tout parèt nòmal nòmal nòmal nòmal ok ranje tout pwent yo yon fason paske jan ke mwen di nou an si ke ou pa kòmsi e m konnen gen moun k ap di o ou pa repase dra so e pa pou sa ke mwen fè videyo a se pa pou e pa kòmsi mwen vin mande w si pou m repase dra ou ok se jis kòmsi ke mwen pote yon ti konsèy pou nou mwen repase avèk fè a vapòl ok se lè dra a sou kabann nan m just pase yon ti vapè an sou li epi mwen retire pli yo nan gade pou nou wè aprè sa mwen rekase li ansanm mwen vin fè li gwosè sa si ou vle ou ka fè li parèt pi piti selon gwosè espas ou genyen an ou kapab fè sa ok mes cheri lè mwen fini nou konnen ap parèt ap toujou kòmsi gen yon bout kòmsi ki ap toujou gen yon bout ki parèt pi gwo e youn ap parèt pi kòmsi pi plat So kisa ke mwen fè, mwen pral rekase dra pa m nan nan stil kòm si se nan espas ke mwen genyen, mwen pran li mwen rekase li konsa, n ap wè gen yon bout ki parèt pi anfle se bout ki gen elastik lan, epi mwen rekase li konsa epi mwen fè yon ti peze li pou kòm si l pa twò parèt twò twò twò gonfle, sa se fouwo a mwen gentan rekase mes cherie, men kòman li sòti li trè trè trè trè fasil, lòt fason ankò ou kapab fè li, se jan ke nou wè mwen ap fè lan si ke ou pa gen yon gwo espas ou fè li konsa. Ok rekase li konsa epi ou double li ankò epi aprè sa kite li la ou pral wè aprè kòman ke m pral prezante ni dra mwen an ni fouwo mwen an ni sak zorye mwen an byen byen byen byen ok menni kite li la konsa mes chéri epi aprè nap wè nou pati pou dra dra li menm si trè fasil m panse ke anpil nan nou kapab konn rekase dra sof ke chak kote rekase dra yo yon fason ki diferan ok so nou pran tou le kat pwent dra yo nou mete yo ansanm epi aprè sa nou kole yo ok mwen menm se gwo dra m toujou achte kòmsi dwo gwo m se dra king king mwen toujou achte so m pa vrèman renmen dra de plas yo sitou kòmsi nan moman fredi lè m ap kouvri so epi aprè sa guys so nou pran li nou vin mete yo ansanm lè ke w ap kase dra toujou make sure ke pou pwent yo toujou tonbe menm kote ok menm kote mwen menm Depi ou wè kòmsi ke m fache m pa rekase dra paske dra mande fòk ou pran san ou, fòk ou pran tan ou pou w kapab byen re kòmsi m ta di se yon se ta kòmsi m ta di se lanmou w ap fè ok pran san ou pran tan ou ok men cheri epi aprè sa ou fè li konsa mwen pral fè li pou l parèt menm jan ansanm avèk fouwo m nan ki te gentan rekase an deja kisa ke mwen fè m ap pase menm kòmsi pou m retire tout ti pli li gen yo paske m pa vle kòmsi lè ke mwen fin rekase li pou kòmsi pou li fè twòp douk ok. Mwen pran li, mwen fè li jan ke nou wè ya epi aprè sa mes chéri, men kòman, men kòman, men kòman, men kòman, ok, kounya mes chéri mwen pral double li ansanm prèske menm jan ke nou te wè ke mwen te fè fou a, pou pat kòmsi prèske menm gwosè avèk li, epi meni, meni, meni guys nou wè kòman dra li trè trè trè trè trè fasil, kounya mwen pran sak zorye a guys, so lè ke wap kase ni dra ni sa anlè sa sipoze toujou parèt ok, sa dwe toujou parèt anlè. Kote kòm si kiki pat kòm si kòm yon ti dekorasyon, kòm yon ti bodri a, li sipoze toujou parèt anlè, ok? Sa se yon fason ou ka rekase sak zorye tou, map pote lòt fason an pou ou tou, ok? So, lè mwen fè li konsa, apre sa mwen vin kole li ansanm, menm jan ke nou wè ke mwen te fè pou dra a, mwen fè li konsa, pou tout bagay parèt preske menm jan, ok? So, lè ke wap kase sak zorye mes cherie, toujou make sure ke. pou tout bagay yo prèske tonbe menm menm menm kote pou yo parèt tankou m ta di w yo egal. So se konsa fòk bwodri a toujou parèt anlè. La mwen pran ni dra m nan, mwen pran ni fouwo m nan, kisa ke mwen pral fè? Mwen pral montre w mwen menm jan ke mwen ranje tout afè mwen, menm ke m ta prese menm just paret mwen pran yon bagay Tout afè mwen toujou menm kote ok so la mwen gentan double fouwo a kounya la mwen pral pase pou dra a map fè dra a menm bagay lan tou sof ke map ranje sa zorye mwen an anndan dra a ok ou ka mete li konsa oubyen si ke w fè l pi laj mete li konsa mwen menm mwen fè li selon gwosè espas ke mwen gen tout sa ke wap fè mes cheri fèl selon espas ou gen ok nap wè jan ke mwen fè mwen nap wè ke ni sak zouye mwen tout nèt andedan dra so m pa gen anyen ki rete deyò kounya gayz so mwen pral pran fouwo a pou mwen mete li sou li nou wè kòman li sòti sak zorye a andedan dra depi w just parèt ou pran li konsa mwen garantiw Bagay yo trè trè trè fasil ok mes cherie nou wè mwen pran fo a kounya mwen pral mete li sou li video sa m potel pou nou rezon an se paske m sonje te gon moman m te fè yon semèn ap m te fè 8 jou ap travay nan yon otèl so lè ke m te jwenn travay sa yo moun yo te di sa ke fòk mwen konn fè bagay sa yo m sonje jou sa map kouri sou nèt nou wè kòman li sòti nou wè men kòman li sòti tout bagay mwen byen prezante ok. Paske nan otèl fòk ou konn pou djòb nan otèl fòk ou konn si fòk ou konn ranje kabann fòk ou konn klin byen fòk ou konn rekase dra fòk ou konn rekase sèvyèt sou se rezon ki fè ke nou wè mwen pote stil videyo sa yo pou nou ki trè trè trè trè enpòtan ok se yon lòt fason si ou vle rekase e sak sou gen pi piti mè cheri ou kapab fè so gade videyo a pandan ke mwen menm Map ba nou yon ti eksplikasyon de job lan ok so nan hotel lan ou sipoze konn clean konn rekase dra ou sipoze ka lave pou komsi konn kòman konn pou retire tach nan dra blan ou sipoze konn rekase e e komsi fè dekorasyon pou chanm ou sipoze komsi si w pa konn fè youn fòk ou fòk omwen ou konn fè ou konn fè lòt gen moun nan kap lave gen moun ki la pou li komsi just rekase dra so se konsa mwen te kouri m tap prese jou sa map prese map di non fòm jwenn djòb la efektivman mè cheri mwen tap gen papye ijyenik lan tou gen yon tèl pou lè ke gon fason pou ranje papye ijyenik te kòmanse pou pwent lan parèt epi lap tounen atè so tout sa yo genyen yon fason de fè m panse ke map pote video sa yo pou nou paske se vre m te jwenn djòb la men m pat rete paske l te twò twò twò twò di ok omwen fòk ou konn fè manje O mwen poko msi ou ka prepare yon, yon kòmanm te ka di sa, yon pisco, bagay sa yo m panse map pote video sa paske mwen menm bagay sa yo fèm aprann anpil anpil anpil anpil Kounye a guys so nou pati pou yon, yon lòt kòman ou kapab rekase dra ankò so si nou wè dra a chifonnen mwen di nou sa M te fèk sot lave epi m di konsa ke banm fè ti video a pou nou mes cheri Toujou konnen ke nap kole 4 pwent dra yo ansanm, epi toujou make sure ke pati ki gen dekorasyon an toujou parèt pa anlè ok paske si ke wap travay nan otèl se konsa ou sipoze ranje dra yo paske depi ke moun kap clean nan vin mandew dra se just tou lonje men ok chak m panse ke chak chanm gen dra poum si gen chanm ki gen kabann king gen ki gen komsi 2 plas gen ki gen plas edmi gen ki gen yon plas gen se ti bèso gen ki gen komsi 2 plas edmi gen ki gen 3 plas so Chak sa yo sipoze kòmnse nan pati pa yo depi ke moun nan diw konsa ke li pral klin tèl tèl chanm ou sipoze gentan just lonje tout bagay ba li tout bagay nèt byen ranje ok sa se yon fason tou ou kapab rekase dra a yo tou selon gwosè espas ou genyen an konsa ou fè li konsa foure pwent la pa andedan m panse ke nou wè videyo a sa ke map di a se just tandel epi gade videyo a ok so nou pati pou fo a ankò si ke ou pa vle kòmsi ok ou ka pranl konsa Ou fwe yo youn pa youn pa nan men ou fwe l youn pa youn, youn pa youn, youn pa youn jistan ou fin ranje tout kat pwent lan nèt mes chéri epi aprè sa jan ke nou te wè kem te fè nan nan lòt videyo a mete li nap wè ou foure li pa anndan tout kat pwent yo fin ranje epi aprè sa mes chéri mete li sou yon bagay sou yon tab oubyen sou kabann ou. Epi make sure ke ou toujou byen byen byen ranje li, ou konn ap wè sa kòmsi map bat kòmsi map fèl yon ti jan diferan de lòt la, m pa konnen si ke w gade lòt lan premye an byen wap wè ke m fè sa yon ti jan trè trè yon ti jan diferan ke sa ok kounye an mes chéries make sure ke ou byen byen byen ranje pwent yo, videyo sa yo guys yo menm ke anpil moun pa gade yo men yo vrèman enpòtan paske si ke ou swete travay nan yon otèl. So, fòk ou konn rekase dra, fòk ou konn fè manje, fòk ou konn fè dekorasyon, fòk ou konn rekase papye, fòk ou konn rekase sèvyèt paske yo pa ap kouri pran w konsa pou sèlman voye yon dra foup foup foup, fòk ou konn ranje kabann, kòman pou ranje tèt kabann. So, m panse ke videyo sa mwen wè yo manke, yo manke gade l kòmsi mwen vin pa twò ankouraje pou mwen fè l. M te ka pote anpil anpil anpil anpil videyo pou nou selon eksperyans ke mwen menm mwen genyen. So men kòman li vin sòti guys kounya kisa ke mwen pral fè mwen pral rekase sak zorye yo tou menm jan avèk jan kem di nou an fòk sa fòl toujou parèt an lè paske chak dra gen gen stil dekorasyon pa yo ok so pa egzanp chak dra kòmsi li gen dwa kòmsi diferan si dra sa e pou tèl kabann li ok fòk sa toujou parèt pa an lè ok la mwen fin rekase yo sa kem pral fè map pran e sak zorye mwen an mwen pral foure li andedan dra. Tout afèm tou andedan ok depi ou just pati ou just lonje men w foup ou pranl tout afè ou anndan ou pap genyen pwoblèm ok tout bagay ou la nou wè men ni li pran tou lè 2 sak zorye mwen yo epi aprè sa ou mete li nan sa ki pou li ye paske map mete yon videyo pou nou wè kòman ke mwen ranje bagay mwen menm ke m pa gen yon Pil bagay men Jan ke manje a fèm li parèt bèl ok so men kòman Mwen fè prezantasyon an men cheri si ke ou parèt yon kote yo diw konsa ke ou pral fè yon ti staj wi fò rekase yon sak zorye fò rekase yon dra fò rekase yon sèvyèt so si ke se kòmsi ke ou te gade yon videyo o mwen wap kapab montre moun yo yon modèl ke ou te konn fè deja ou ka metel kanpe konsa oubyen konsa oubyen ou mete li kouche selon gwosè espas ou gen an men cheri ou pa bezwen gen yon bagay ki vann chè ou pa kòmsi bezwen gen yon gwo espas selon Jan ke ou ranje afèw Afèw ap parèt bèl mes cherie so pa bliye pou nou like pa bliye pou nou kòmante pa bliye pou nou share video a pou mwen e mèsi paske ou pran tan pou gade video sa m espere ke ou share li pataje pataje video a pou mwen mes cherie so an al gade pou nou wè kòman mwen menm mwen ranje afè mwen. Ok guys so jan ke nou kapab wè mwen menm mwen pa vrèman gen yon pil bagay sof ke espas lan li laj men m pa vrèman gen yon pil yon pil yon pil bagay so tankou nan pati sa m mete kòmsi tout sèvyèt blan mwen yo, epi e la se vèt koulè mwen yo, epi pa dèyè nèt la, se kòm si se vèt ame, pou vizaj, ok so manje yo konsa, konsa sa ki nan kwen la yo, kòm si se vèt kòm si kem ka youse nan kwizin mwen, kem mete pa dèyè, koz m pa gen espas nan kwizin nan pou yo, epi anlè anlè nèt la se bagay kem pa vreman youse, tankou. Bay wouj ke m te genyen kòm dekorasyon ke m pa youse tankou. Epi, bref la, se tout dra mwen yo mwen ranje konsa. M panse ke mwen genyen 5 gwo dra. Youn, 2, sa son sèl li ye. Youn, 2, 3, 4, plis, ok, m gen 5 gwo dra, plis sa yo yo menm. Se kòmsi dra ke m pa vreman youse, m just kite yo la tankou m kouvri avèk yo defwa. Sa e ti zo ye konn konn moun ki konn mete sou kanape, sou tèt kabann, sou manje yo la konsa. E pi la se bagay ke m ka mete nan, m ti m konn mete nan pwent kabann pou fè ti dekorasyon nan pwent kabann. E pi lòt dra pou lòt ti kabann nan tou. Plan an m mete konm si lèn mwen. M panse ke m gen nenpòt 5 gwo lèn ok. Men se sa yo, lòt yo konm si m pa vwèman konm si yo gen gwo koulè. Bòt se sa yo ke mwen genyen. pou le moman ki mwen mete la. So, m pa vreman gen yon pil bagay, men tout afè mwen ranje an nòd. So, depi ke m bezwen yon bagay, m just parèt mwen pran li, san. Ok, se problem, so se konsa mwen ranje l, guys. So, pa bliye pou like, pa bliye pou komante video a, pa bliye pou share video a pou mwen. Mwen renmen nou anpil, m ap pote plis ti video pou nou. So, m eseye ke ou aprann. Cheri pa bliye pou nou pataje video ok pataje pataje pataje so gen dwa konnen men gen lot moun ki gen dwa pa konnen ok so pataje pou mwen so enjoy babay.